Se 2 kesyon trè trè trè pwisan kem pral bay nan video a la pou konvenk on ti fanm byen rapid menn koz nou konn sal ye deja guys an 2026 game nan modènize kesyon bagay pou wap koz a on ti fanm pou wap fè pil tan nan pale ansanm avèl la bagay konsa pap alamòd ankò frè King love ki di li menn pran son gad video a jiska la fen paske m pral bay 3 kesyon majik la pou konvenk on ti fanm san pèdi tan baz pandan ke nap big up Djonsly kenkenn Sou ki te komante nan dènye video nou te lage a mesye kontinye fè komantè epi map kontinye big up nou man sin gen kesyon kontinye poze nan komantè map reponn nou chak youn apre lòt epi sin gon bagay sekrè gade se sou instagram poun poze kesyon sa man paske se la m reponn tout kesyon sekrè yo talè mesye fon ti poz video a tou piti epi like li kite yon komantè pou nou sou poko abone fè sa kounya. Aktive ti klòch e retire sou pèsonalize mete l sou tout youtube ka fè w konnen chak lè n lage yon nouvo videyo menn yn fwa ke w fin fè sa gade ou valide frè ann ale rapid rapid san pèdi pil tan avan m kòmanse a kesyon yo ti mesye gen 3 bagay m bezwen n konnen menn premyèman ou pa bezwen pral nan salitasyon menn a fi a pandan ke w ap poze l kesyon se just sòti de nil pa epi lage kesyon an nan box li menn la reponn lè l vle konprann ou pa bezwen ap Tann repons nan menl pou ap di kèt kilè lap reponn mwen anvan eske se kounya lap tou reponn mwen oubyen sil poko reponn ou pou ap enkyetew yow jan de bagay sa yo se konpòteman beta yo konpòteman ti jwè amatè yo ye menn dezyèm bagay ki enpòtan pou konnen menn sèke aprèw fin poze fanm nan jan de kesyon sa yo ou sipoze pran yon moman de silans konprann pou fèl santi ke ou pa. ap fosel ou pa gen anyen wap fose la konprann men se sil vle lè sa bam pap baw manti sa ap presire Maylis ap fè gwo enpak nan Mayi lap santi yow sil pa prese aksepte gade lap pèdi sal te swete a paske ou ka vin pa entèrese menn yn fwa ke ou fin metrize sam diw la yo menn premyè kesyon an pi rapid ou ka just dil Gina. Ou fè kòmsi ou poko wè sa toujou pa vre, sòti de nul part epi lage kesyon an nan box manzè konsa, ki nèg ki pral di fòm ta salye la avan, yow fanm nan poko bezwen salutation nan mon frè, se sur ke manzè ka di w ki salye ou byen ki baay li ye, ki sal poko wè a baay sa yo whatever sal ta di w la ou ka just kontinye pou w di l, ou pa wè ke kèm se nan men w li ye se ou kap kontwole chak batman l, yow m pap ba w manti gade manzè ap etone de sa w di a menn menm lè w wè l ta pran pòz li pa etone e pa vre baz. Baz ou konnen fanm fò nan fè sanblan anpil menm lèl ta montre w li pa etone menn kwèm baz sa ap fè gwo enpak nan sèvo l frè Sil ta di w ou serye la oubyen eske w serye bagay sa yo ak sa w ap di a ou pa bezwen pral monte kò w pou al jistifye w serye menn olye de sa w ka di w se Se ou pou m ta mande si w serye koz ou te sipoze gentan di m nou renmen deja men ou pa konprann lè yon ti bebe bezwen manman l se konsa kè m ap tann ou be kilè n ap fè sa demen Baz, wè aprè pawòl sa menn, pap baw manti, fanm nan ap sezi wè nan ki degre w se yon nèg ki kwè nan tèt ou menn e pap baw manti fanm paka reziste fas a yon nèg ki kwè nan tèt yo anpil frè, pe enpòt jan manzè reponn nan menn ou pa bezwen reyaji sou sa l di w la jis pou l pa santi wap fòse l, olye de sa menn dènye pawòl ou ka just di manzè se ke. Mesye, pou tout bagay m ka di nan videyo menn, ou menm ki enterese pou gen yon seri de eleman modèn sa ke nou rele inovasyon yo. Tit la men nou pap jwenn yo lòt kote ke nan liv sa nap gade a la ki rele Medikaman tout fanm 100% may plis mo a, m di sa menn se ladan wap jwenn tout kalite pawòl pou konvenk nenpòt ti fanm li a nan nenpòt sitiyasyon l te ye a baz. Whatever level ke ou te genyen nan game nan menn, ke se swa ou te nan yon nèg ki te high level oubyen ou te nèg ki nan yon nivo median m pap baw manti liv sa ap itil ou anpil anpil baz ou menm ki enterese pou achte l depi ou gen PayPal oubyen kat de kredit just gade nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon video a pou yon link klike sou l ap mennen w sou la pou ka al achte liv la rapid rapid menn. Si se Ayiti oubyen Sendomeng ou pa gen ni Paypal ni kat de kredi baz ou pa bezwen enkyete w ni pa bay tèt ou pwoblèm. Wap ka achte liv la san pwoblèm, just kontakte m sou nimewo telefòn sa wap gade sou ekran la epi map jere w alèz alèz san presyon menn.